Bonjou bonswa tout moun sèl kote nap gade cho sa non mwen se soso. E non pam se Nisha. Welcome to let's talk with Soso and Nisha. Pa bliye pandan nap gade ti cho sa Ala bon abone peze ti kloch lan ba nou love lan. Pa bliye tou pase ba nou love lan sou paj Facebook nou avèk paj Instagram nou. Envite zanmi nou ansanm avèk fanmi nou pou fè menm bagay la. Si ke ou ta renmen gade show sa, wap jwenn li Mardi, Vendredi, pa bliye lè ou pral gadel pase pran yon zanmi, pase pran yon ti glace of wine pou nou ka enjoy li, pou nou ka gen. bèl plezi pou nou vin gade 2 bèl medam sa yo ki pral ba nou vibe pa bliye fè sa merci.
Sijè nou pote pou nou jodi an se relasyon. Kisa ki relasyon? Nou konnen on relasyon pa kapab fèt avèk on sèl moun. Yon relasyon fèt avèk 2 moun ouswa on gwoup moun. Jodi an nou pote 3 tip de relasyon pou nou ki se. romantik, biznis, avèk fann. Bon, Nisha, ou sot bay 3 tip de relasyon, pa vre? Ou bay romantik, ou bay biznis, ou bay fans, followers. Men, mwen menm chita la map panse, pandan wap bay sa yo, gen yon panse k vin nan tèt mwen, how about friend with benefit? Doesn't that follow into the same category that you were telling us? Men byen sur, friends with benefits tonbe nan menm kategori de relasyon. Poukisa w enterese avè l? Fò w enterese avè l paske nan mond nap viv lan li fè pati mond lan tou. Nou tout, nou paka kache li, gen sa vre, gen moun kap viv li. Kòman w fè ou pa mete l ladan l tou, li sipoze ladan l. Ok, ou vle ba nou yon eksplikasyon? Espakon ki ki pa gen esplikasyon, se 2 zanmi ki zanmi, yo zanmi men yo chwazi pa rantre nan lanmou. Yo chwazi distrè yo ansanm, men jan moun yo di an anglè a no string attach. Pa gen moun, m pap, m pa pral panse ou pral blese m, m pap panse m pral blese w, m pap panse a sa ditou paske se zanmi avèk benefis, lè m bezwen w, ou lage w, m vin pran l, ou bese bon m, ou vin pran l epi w ale, kouman l te ye ankò? Ok. Sou wè li? Gen anpil moun ak ap, gen moun ki renmen sa wi ke tout lòt bagay, pa konn sa, pa gen tèt fè mal nan bagay sa. Ok m konprann. Kòm nou gentan bay 3 tip de relasyon nou prale baze show an e ou ka banm yon ti detay ladan yo?
Wi ok humm premyè lan se romantik romantik se yon yon moun ki chwazi fè yon relasyon romantik yon moun ki share santiman

Tout biznis nap regle se yon biznis partner li ye. Ok. Epi nou genyen fan follower. Fan follower an se relasyon ke ou genyen ansanm avèk fans ou yo. Ok. Like kijan kijan pou fans ou yo konpòte yo, ki.

Se fè nou yo ye. Yo pa vini pou yo fè. Pa bliye yo pa romantik non relasyon yo ye. Se fè nou yo follower yo ap lage l jan l vle. Sa k renmen w lan, ki gen yon je pou w an l ap lage l an romantik pou ou. Men sa k pa renmen w lan, e pa lanmou l vin chèche, l ap lage li jan w pa vle an. L ap lage voup voup. Exact, ou pa vle voup voup men fò n asepte li. Ok. Ou konprann?
Kòm se ou menm ki te vini ansanm avèk Friends with Benefits, èske ou ka eksplike nou. Fren ou byen fe.
Son Jan pawol lan di an li tou esplike tet li friend with benefit friend with benefit zanmi a benefi sa vle di 2 moun ki zanmi ke ki pa vle antre nan yon relasyon serye se sa mwen menm pou mwen li ye 2 moun ki zanmi ki pa vle antre nan yon relasyon serye pou di dat ki vle met yon title nobody want no title pa gen yon string no string attach. Ke nou pran plezi nou. Epi tou chak moun pou yo do ale. Lè m bezwen yon flanbe, m al dèyè flanbe a. Lè w bezwen yon flanbe, w al dèyè l. Epi nou pa ansanm ankò. Talè, talè, talè.
Men poukisa yon jèn fi, yon jèn gason ta asepte antre nan yon nan yon relasyon konsa? Gen plizyè bagay ki ka fè ou antre ladan l. M pral ba w. Nou sèlman sèlman ka ou ka pran twòp kou yo ka baw twòp manti nan relasyon ou sibi twòp nan relasyon ou vin di ou konn sak gen la mwen pap chèche yon relasyon serye kòm mwen jèn toujou m pa pral di konsa m pa bezwen fè sèks m pa bezwen ale kouche avèk moun m pa bezwen sesi m gon zanmi m jis distrèm men pou le moman akoz mwen ou blese twòp nan seri de relasyon kit li fi kit li gason ou jis di ok. Map zanmi m fini, pa gen moun ki pral banm pwoblèm, pa gen moun ki pral veye sa map fè, pa gen moun ki pral fè dlo sot nan je w, pa gen moun ki pral fè w kriye, bagay sa yo nou rete zanmi. Se pi fasil relasyon, gen anpil moun ki di oh map pran l pito pa gen tèt fè mal. Se sak oblije anpil moun fè l. Mwen m pa wè pwoblèm ki gen nan sa mwen. Ou menm ou gen pwoblèm ladan l? Ou pa renmen sa? Mwen menm tip de moun m ye an, m se yon, dayè m se yon moun relasyon. M gen, m se yon, non sèlman m se yon moun relasyon, M renmen vit. Koman sa? M renmen vit.
Koman ou eksplike w renmen vit lan? Koman?
Ou pa konnen ki jan yon moun renmen vit? M damou vit. Li pa bon non.
Lè w damou vit li pa bon non. M konnen l pa bon. Ou wè sa? Sa se ou menm ti k w ap pale la. Sa pa bon. Wi! Sa pa bon.
Ou wè lè moun ki damou vit yo, kè yo toujou plis fasil a brize. Damou vit lan, m pa di m pa damou. Men, fò m met yon kontwòl ladan l. M pa pral di m damou vit. Anvan m di yon moun mwen damou w, pou anvan m di yon moun premyèman. Fò w swiv moun nan anvan pou. Monchè, anvan pou m di yon moun I love you, fò m swiv anpil. M pa pral kouri di w m damou w. Pa gen sa. Men mwen men konsa m ye. Pa gen damou vit pou mwen. M konprann ou, ou konprann mwen, m ap swiv ou toujou. Ou konprann? Pase sa a se menm bagay avèk womentik lan. Ou nan womentik avèk yon moun. Fò w swiv moun nan pou w wè tip de moun moun sa ye, pou w wè kisa moun nan ka pote pou w paske gen de moun ki vin nan vou nan yon relasyon ou menm li pa vin pou l fè anyen serye se vakans li vin pase m pa ka gen moun ki nan m pa ka nan relasyon se m ap al vin fè pase vakans paske m ap vin pase vakans avèk yon moun pandan m nan relasyon ansanm avè w e vakans tankou la vakans. Li vin pase vakans epi tou li vle lale. Konn mwen fè sa, m pou fè m pou fwe foure tèt mwen nan frenn benefit. That's said. M pou vle di, konn sa k pase frenn with benefit. Wè, pase frenn with benefit lan, ou pa expect anyen nan men moun sa. Ou pa gen gen atansyon pou al di fò moun sa fè deside bagay, ou pa gen anyen w ap swiv ke w ap bay tèt ou panse de oh sa moun sa pral fè, moun sa ka blese m non. Pase ou gen tan konnen se zanmi li ye. Men pou mwen m avè w. Se vakans toujou pase. M gentan gen m renmen w epi tou sezon li yo. Wè yon bagay yon sezon ou pa gen nan sezon li la sonje m. Se tout se konsa li. Bon fey fè fè nan bèl afè kan menm. Bon tèt fè mal. Ok sa se chwa w m pa ka
Chak moun gen chwa pa l non. Chak moun gen chwa wi se sa wi. Avè biznis lan li menm kijan w wè sa ou menm? Biznis jan m te di an se 2 moun.

Se menm jan aksidan machin vre, pa gen klaksòn non. Ou konn sa? M ta ko konn sa w di an, men ou di m ke ok mwen menm. Pandan w fè biznis avèk yon moun la ou ka wè epitou gen de nonb de tan ou chita w ap fè avèk moun sa pandan w fè biznis lan gon santiman k ap devlope ou pa konn sa?
Enben se se sa k fè li rete pwofesyonèl.
Menm moun sa tou pandanl rete pwofesyonèl lan tou ou k konnen kòman ou di pwofesyonèl ou menm ki dil janm sot diw nan talè a tou li ka vire entre deux li ka pwofesyonèl li ka romantic lè pou romantic lan tonbe l tonbe lè pou biznis biznis lan that's et ou fini. Bon m m ka pran egzanp sou relasyonm lan pase relasyonm lan kòmanse an.
Pwofesyonèl
Relasyon m lan se yon relasyon pwofesyonèl li te ye avan tou Bon m kapab di se desten ki fè nou vin sanse antre nan Sa vle di ap relasyon an te pwofesyonèl aprè sa li vin chanje womantik Kounya li vin antre 2 jan m sot di w lan la Wi
Mennaj mwen an tou, lè se biznis, e biznis, lè se womantik, e womantik. Men, yon sèl bagay lan mwen menm, mwen jalouz. Jalou kòman? Mwen jalou. Ou menm konnen se biznis l ap fè.
M konnen sa. Pa gen jalou. Ou wè biznis lan, biznis rete biznis. Pa gen jalou nan sa. Depi ou wè ke ou trust moun nan, ou kwè nan moun sa l ap ap fè w de seri de bagay, ou pa gen jalou la. Se paske ou wè biznis. rete biznis that's it. Ou rete met nan tèt ou, ou konn sa m panse ou pral panse sak fè w te jalon, ou pral panse paske moun sa, jan w te vin rankontre l la ou panse pral fè menm bagay. Li pa bon. Humm li pa bon non. Li pa bon paske lè ou trust moun nan, whatever biznis l al fè avèk moun nan ou pa bezwen met nan tèt ou li pral fè yon bagay mal. Biznis rete biznis okontrè ou ka menm al avè l. Pou plis asire de seri de bagay. Wap mete nan tèt ou oh ou jalou, sa pa gen vre ladann, biznis se biznis. Gon ti bagay ki di de chapo. Ok, konbyen relasyon ke ou konnen ki ki baze biznis avèk pèsonèl ki reyisi? Konbyen relasyon mwen konnen? Mwen konnen plizyè. Mwen konnen plizyè, mwen gen yon zanmi m ke ki te ki ap fè yon biznis, li te jwenn yon yon mesye ki te vin pentire pou li lakay li nan biznis lap fè kap ouvè biznis lan kounye a mesye a menm vin pentire vwala ke mesye a vin pentire mesye a se peye lap peyel ou konprann poul pentire bagay sa yo e mesye a tap pentire yon pakèt bakay pou li kounye a la men mesye a menm ki vin enterese men li menm menm zanmi m nan menm kap jwe kwen Kòman jwe kwen an? lap jwe kwen.
So li li pè? Li tap jwe kwen e tankou lap pran pòz son bagay li vle se pou nou bay li vle wa konprann lap jwe kwen so zan moun nan kap travay pou li an pentire bagay sa yo men li menm ki chita la kap gade nèg la anba je lap jwe kwen men vwala kounya la yo ansanm yo gen 4 timoun e biznis sa manmzèl gen an nèg sa ki tap pentire pou li an vin mete tèt li ansanm a manmzèl biznis yo moute yo gen gwo biznis nouyòk. Guess what, yo gen 4 timoun ansanm. E pou jiska, e sa pral kouri sou 15 ans. Depi l rankontre nèg sa. Sak pase la?
Wè li, genyen tou. Pral kouri sou 10 ans. Banm di w yon bagay.
Gon ti bagay ki di w, gen 2 chapo. Lè w mete l, e konsa m toujou fè tèt mwen mwen menm. Gon 2 chapo. 2 chapo sa yo, premye chapo a w mete l, si se biznis m pral fè m pran chapo biznis lan m met nan tèt mwen. That's it. Non nothing more but business. Si se romantic m retire chapo business lan m mete romantic nan fè romantic ou ka separe li li pa oblije nan work place lan pou wap moutre ke moun sa se moun ou moun sa non Oh fòm moutre.
Non pa gen sa business rete business yon bagay ki rele profesyonèl rete profesyonèl. Fò ok
ok men lè lè nou vin lè moun yo marye ou parèt ou di Sa e biznis patnè m. Yo gen menm sinyati kijan nou fè gen menm sinyati. Bon, ou tande sa m di w la wi. Lè moun yo marye, oh this is m. Depi moun yo gentan marye ou gentan an di pou egzanp si yo bay non e Mister family whatever non biznis lan. Otomatikman moun vin pale gentan sa gentan konnen moun sa gon madanm li gon marye ou gon mari li nan ki nan biznis lan ansanm avè yo ou konprann. So sa vle di la pap gen kesyon sou sa. M pa bezwen Biznis lan gentan di ou mwen nan yon relasyon deja Men pa vle di nan workplace lan pou m al moutre m pa pwofesyonèl Nan workplace lan fò m moutre m pwofesyonèl paske tout moun k ap antre nan workplace lan pa bezwen konnen misye se mari m misye se mari m Ou konprann sa m vle di w lan Sa vle di la Men si gen yon lòt moun ki rantre l gen je pou madanm li Non Gen je pou moun avè l lan Kenisha fò l respekte règ lan Gon bagay ki rele respekte relasyon fò w respekte l. Se sa fè m toujou di moun, ou pa pare pou yon relasyon, pa fouye tèt ou la. Paske depi ou pa pare, ou pral grennen betiz. Menm ke li te biznis, menm ke li pa t biznis. M gen biznis la, m pral pran m pral pran egzanp. An n di m gen biznis la la. M marye, mari m la, chita la. Ou parèt la, se yon client ou ye, ou bezwen sèvis. M ap voye mari m nan, se yon fanm ou ye. Ou konn sa fè m ap voye l? pou l ka sign the deal. Si yon nèg vin la, otomatikman l ap voye m, se mwen k pou ale. Pou m ka al siyen deal lan pase biznis rete biznis pase kòb la pral yon sèl kote. Bon, èske ou konprann sa m vle di w la? Biznis, m pa pral mete oh pase se bi eeh m pa vle medam yo vin koze a mari m pa, nou pa gen tenten konsa. Ou min biznis, ma ou min biznis, min money talk, pa gen bagay, non pa gen, non pa gen sa, pase tout moun nou kap vin antre la, si ke marim ou byen mwen menm pa ouvè pòt pou moun sa rantre sou mwen nan yon sans, pa gen moun ki ka rantre vin fè maledve. True.
Respè a rete respè. Ou pran res, ou jwenn respè depi nan kòmansman biznis ou ap fè li, ou bay tout moun respè pou yo baw respè. Konprann? Se konsa li yo fè l pwofesyonèl. Pa gen jalouzi nan pwofesyonèl. Biznis rete biznis. Bon, Nisha, kòm ou sot bay kategori yo talè a la, nou t ap pale, nou t ap fè yon deba sou tout. E nan kategori sa yo, kominikasyon, sa sa vle di pou ou nan yon relasyon? Kominikasyon se yon bagay ki trè trè trè enpòtan. Ki jan? W ap wè moun.
ki pa konn kominike an, a chak fwa ke w ouvè bouch ou wap pale ansanm avè l, lap panse ke se sou zen w vini, se sou goumen w vini. Sak fè map di sa, paske de relasyon m pase yo, m pase, m kapab di m pase anpil mizè ladan yo, moun sa yo, non sèlman yo pa konn kominike, A chak fwa ke mwen eseye delivre on mesaj ba yo, yo toujou panse se sou zen mwen ye, se sou goumen mwen ye. Humm, m'a pran egzanp sou, sou ex mwen, kote depi, depi zanmi l yo envite l on kote, li toujou fè time pou li ale. Men pou nou menm, kòm si li pa t janm konn fè, konn kreye tan, se toujou travay, travay, I have to make money, I have to make money, se sa sèlman li te konn ap chante. M konn di l konsa ke, plizyè fwa m di l konsa, ou pa bezwen mennen m lan expensive restaurant, ou pa bezwen achte kado pou mwen ki koute whatever tan kòb, li met on ti. on ti mache lan pak la jis a nou 2 an m satisfè pase map wè ke wap eseye e ou tande wap try e ou tande ke sa map chache lan moun lan ou tande sam vle di w lan men a chak fwa ke m pale e toujou ke se sou zen m kanpe se sesi se sela so m vin arive m paka lan ap pede um di menm pawòl lan over and over again it feels like I'm teaching a child I don't have time for that.
Bon, kòm ou vin sou baze nan bagay la son pa'w, banm di w bagay. Pou ou menm nan, lè w bezwen fè kominikasyon avèk yon moun ou ansanm avè l, yon moun ou avè l, mennaj, whatever, ki pi bon kote pou ou menm panse ki ap bon pou moun sa gen atansyon pou l ka tande w, pou l ka peye atansyon a sa w ap di an? Ki pi bon kote pou ou menm? Premyèman.
Pòs ou panse ki pi bon?
Pi bon e nan chanm nou. Nan kouche sou kabann.
Nan kouche sou kabann. Pi bèl kote. Lè ou an relasyon. Pa gen moun kap tande ou pa gen moun kap entewonp ou. Moun sa.
Telefòn mete telefòn la. Non moun sa pandan l kouche ansanm avè w. Banm di yon bagay. Gen anpil moun ki pa konn sa. Pandan moun nan chita la lap gad televizyon avè w l kouche nan chanm l lap gad televizyon ansanm avè w. Wap fon kominikasyon avè moun sa. Menm ki lap gad televizyon an lè wap fè komedyen pase se la ou jwenn li pase wap bezwen tann se lè nou nan kont wap fè komedyen pandan nou chita la nap gade televizyon nou fè kominikasyon nou di w a baby men tèl bagay men tèl bagay men sa kisa w panse nap fè kominikasyon men sa mwen wè kap soti nan relasyon kem pa renmen m pa renmen sa mwen menm sou moun sim nan relasyon depi mwen nan relasyon nenpòt sa w fèm fòm diw li se la kominikasyon m soti. Mwen diw ah sa wap fèm nan mwen pa renmenl m sesi la m vle nou pale sou sa poum ka pas on trè sou li pase gen de pwoblèm ou genyen tout otan w pa pale de li li pa soti nan ide w Exactement son w bagay son li vin li sanse kenbe w ap build up epi w gen anger kap build up tou kounya jiskaske w vin exploze se sak fè yo toujou di sa wi ou pa konn yo toujou di gon bagay yo di isi. Black women always bitter. Exactly.
Yo panse nou toujou angry. Sa k fè sa?
Pi fò relasyon ke black women gen yo, patnè nou gen yo pa ba nou tan pou nou pale, pou nou di sa nou gen pou nou di lan. Yo ret anndan nou. Yo pa janm soti yo.
Yo toujou ap brush nou off. E kankou, ok, yeah, we get it, we get what you mean. Go about your day. Kominikasyon, wi, sa enpòtan nan relasyon. Ou ka, m toujou di moun sa pi bèl kote, se pandan w kouche sou kabann avèk mari w, chita, n ap gad televizyon epi tou n ap fè konvèzasyon. Konvèzasyon pral vire nan yon lòt bagay. Nan yon lòt bagay diferan, tout moun pral antann lòt. Nou tout pral antann nou ansanm, bagay la ap fèt. Men ou konnen gen moun like ou mèt pale ansanm avèl ann di chak swa ou jwenn li nan chanm lan ou pale ansanm avèl se menm mesaj lan wap delivre ba li li still poko ka genyen l nan tèt li. Ou konn yon bagay ki di eehmm yon bagay yo konn di m konn tande yo di ou wè fi plis devlope nan sans relasyon ke gason 95 pousan fi plis pran relasyon serye ke yon gason. Pase gason li menm pou li menm gen de kominike kasyon w bezwen fè avè l pou li menm li panse se zen w bezwen fè. Li bezwen se pale anpil.
Epoutan, yo pa gen kominikasyon relasyon sa pa pral okenn kote. Pase nou nan kont nou joure nou fè tout bagay. Fò n pale de sa. Apre sa, gon lòt ankò ki nou di sipò. Sipò a vin tout jan. Mwen menm m ansanm avè w. Depi w wè m mwen m avè w moun m di w. M renmen w, m dakò m anm avè w, sa vle di m ba w tout san pou san m. M sipòte w nan bon, nan mal, nan tout sans. Se pi gwo, m te gen yon e, yon, m gen ex mwen m te genyen, pi gwo wè m te gen ansanm avè li, li pa t konn sipòte m. Ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Se pi gwo pwoblèm mwen te gen ansanm avè l. Lè misye pa t konn sipòte m nan, se tankou s on moun. Li pran l mete kache nan yon kay pou l di m al travay m tounen. Men rèv mwen, dream mwen konn genyen m ap eseye pataje avè l pou li menm se yon jwèt li te ye. Sa pa bon pou mwen paske ou pa sipòte mwen. Ou konprann? Ou pa sipòte m. M vle ale paske sa yo pa panse nan sa w sipòte m nan. Si m vin milyonè ladan l, se ou k milyonè ladan l tou.
Yo pa konprann sa. M ka pran menm egzanp lan. Paske a chak fwa ke m rete m ap reflechi, m wè si ex mwen te ban m sipò, non sèlman ex m tande m te marye ansanm avè l lan, si li te ban m sipò ke mwen te bezwen lan moman m kapab di mwen te mwen te Mrs Haïti an,
m t ap rive pi lwen. Sipò k manke. Li te bezwen fè li te bezwen fè bagay mizik m sipòte whatever jan m te ka bay sipò an si se m pa bon m pa menm sonje si l te konn itilize kòb mwen petèt li te kapab itilize kòb mwen paske kat mwen te toujou nan men l. M bagen. Wap bay sipò.
Ebyen se sak gen nan relasyon an. M bay kelkeswa sa li vle fè an mizik. M di se mizik lan ke ou vle fè ok fine map sipòte w a san pou san. Men le moman ke mwen menm mwen ouvè bouch mwen. Li pa sipòte w. Mwen di mwen vle fè bagay miss miss miss Haiti oswa mwen vle fè bagay modeling se kòb wap gaspiye se. Bagay miss lan mwen arive fè, se pase mwen te gentan Ladann. mwen te gentan rejistre ladan li, m te gentan bay kòb mwen, tout bagay nèt, m te gentan fè, e sa k fè l te ban mwen sipò ladann pandan 2 fwa. E mwen menm depi wè m met may mwen nan yon bagay, Ou fè bagay l. non sèlman miss lan m pa pran l kòmsi jis pou m al mache sou yon staj, pou m mete bè. Son bagay ou enjoy.
E pa sèlman m enjoy li non. Pase nan sistèm mwen ke mwen te ye an, son bagay de platfòm. Platfòm mwen ki se child abuse and neglect. Sa, m te prè pou m te kite tout relasyon, kraze tout relasyon. Pou jiska mentnan kounye a la, when it comes to my platform, child abuse and neglect, e sa k fè m gen òganizasyon m rele weekend tou, when it comes to that, m pa kè 2 kras de relasyon. Kote w vle kanpe m lan pou m pote sipò, pou m pote sipò bay timoun ki lan fènwa, kèlkeswa moun ki pa vle kanpe ansanm avè m, enben cheri, ret la. Mèsi pou tan an. Mwen menm, m ap ale. Si w renmen m tout bon vre, w a fè, w a mache, w a mache dèyè m, w a fè wout lan ansanm avè m. Monchè, bon relasyon, youn sipòte lòt. Bon relasyon, ou sipòte m.

Madanm nou di, cheri m vle fè tèl bagay. Li mèt ap koute 2 mil dola, 10 mil dola. Depi w wè se yon bagay ki bon, se yon bagay ki pozitif li ye, se sipòte l. Li pèdi, li pèdi 10 mil dola, fine. E, se sipòte ba madanm ou, ou t ap ankouraje l pou l fè tèl bagay pou tèl bagay. Sèt ke se potko jou an poul te reyisi men sa pa vle di pou wap di non e kòb nap gaspiye nan bagay yo pa konprann sa yo pa vle sipòte nou men yo vle nou menm fanm pou nap sipòte nou nou vle nou vle fè mizik nou la nou vle fè fim fotografi ou konn sak fèw konsa m pral diw sak fèw konsa se koutim kot ayiti an konsa pa bliye lontan fanm pat konn fanyen. Fanm se nan kay fè manje lave pase nan tan nap viv la kounya pa gen bagay sa ankò nan tan nap viv la pa gen fanm chita tout fanm travay menm travay avèw se jis yo panse se menm koutim ayisyen an ki la wi on lòt bagay on lòt jis pou nou pa kite sijè an on lòt bagay gason alèkile mwen menm se avèk gason ayisyen m fè eksperyans mwen sorry mesye yo Gason ayisyen yo panse se achte bèl kay, mete fanm nan chita, peye bil a lè, fè sesi fè la, se sa lanmou, li pa bezwen love, li pa bezwen karese, li pa bezwen. Li mèt fè sa yo, sa k enpòtan l pa fè l, gon lòt tip blan li pral fè deyò a pou li. Epi y ap pran l o bouzen.
Sa resi blage l konsa. Gon lòt tip blan ki pral. Sorry Sa fouti m la ki m kote Pa gen sorry non bal la gen jan li an Se verite li ye Like e pa achte bèl kay Achte bèl machin Men e bay madanm ou kòb pou l al fè zong li whatever E pa sa ki lanmou an mesye Di yo sa Please mesye gason ayisyen m yo please Yo manke sa lakay yo anpil Chanje bagay yo Chanje bagay yo Ebyen pa gen pwoblèm Mèsi E Jocelyn li menm

Nan madanm ou, fò w kwè nan, fò w kwè nan moun ou avè l lan. Ou pa ka avèk yon moun ke ou pa trust li. Pa gen, pa gen relasyon. That's called insecure. Si moun nan pa trust ou, tout mouvman ou fè, oh! Non, m ka konprann, m ka konprann kote yon moun kapab Arive pa trust ou wi. Like ou fè moun nan yon bagay ki mal. Bagay ou fin pèdi trust lan. Ou fin pèdi trust lan kounya ou menm ou sipoze retravay ankò. Ah pa bliye tou non gon lòt gon lwa nan yo konn fè. Lè w tande ke yap fè sak mal deyò a tou. Ayayay mwen. Yo vin pale bò trust paske yo panse wap fè menm bagay avè yo wi. Yo panse wap fè menm bagay. Ha. Pale, epi m panse se menm bagay la kap fèt. Oh, paske m ap fè l lan, m panse l ap fè l tou.
Non, paske w ap fè l lan pa vle di mwen k ap fè l tou. Sa vle di moun nan menm, se Conscious li k ap mache avè l wi. Exactement. Oh, paske l ap fè l lan, m panse m ap fè l, yo panse m pa p fè l tou. Gon w bagay mwen pran ladan l, m pa p bay twòp detay, men kote ke ex mwen. Bon.

Best friend ok fine kiyès. Si yo gason. Fi baz ki tandem kiyès ki best friend nan best friend nan swa m kwè yo batize yon timoun ansanm oswa yo batize yon maryaj ansanm. Makomè ma konpè mon konpè. Makomè mon konpè ya makolomè ou ye se konsa l te konn rele l antouka. Best friend te konn kile Gon derespektan ki fèt ankò tou Kote e te fèt pitit on makomè an Mwen menm ansanm avèk misye Nap mache lan mòl lan pitit lan te dil Men li te vle on tenis Men mak tenis li vle Nap mache lan mòl lan Nap chache tenis Mwen menm m konnen m pa tap fè anyen lan kay lan M konnen l pral dim Nou prale nan fèt lan. Gade jan ou abiye.
Byen bèl, byen ti chemiz, ti pantalon twal, ti soulye. Lale. E menm, mwen ap fè foto. Yes baby, yeah you look fine. Li pa byen ale non? M pa byen ale baz. Sa va anyen. Come to find out.
Lala veye pa komè? Bè alò m tande, bay m aprè je chita m. Pase se pa yon istwa m ta sipoze bay non pou moun ap tande men m oblije ba li. Malgre m p ap antre lan twòp twòp detay. Men best friend sa, makolemèr sa. Makolemèr?
Yes, te gen plis bagay antre yo. Yo, li di m, e pa yo non, li di m ke li pa fè sèks ansanm avèk moun nan. But, mesaj yo, alò m pa wè mesa, non, m wè yon mesaj wi, m wè yon mesaj kote li di, Eske timoun yo dòmi? Eske m mèt vini? Ayy!
So, a lè sa a, kisa w pral fè? Kot trust l epi ou bezwen pou m trust ou se best friend ou se yon moun lè w bezwen pale ki la pou ou kap pote konsèy pou ou mwen menm ti fanm egare an best friend inè di maten dezè di maten twazè di maten best friend ap call ou. Sa son mank pa gen respè tou non sa la. Best friend. E sak fè mwen Ou wè mennaj mwen an? Mennaj mwen kounya li gen pwoblèm sa ansanm avèm depi l Bon li konn li konn poste gon yon ti gon yon demwazèl li poste li tap di l happy birthday epi m wè li mete ti ti emoji kè an Humm konsa m reply anba konsa m reply anba story an li di kisa genbe m di humm
Banm di w bagay, respè a li sot nan tout sans, ou wè tout sa yo gen respè ladan l, li sot nan tout sans. Avèk, m pa ka di trust lan, map di trust lan tou but an menm tan tou, telefòn nan, si ke ou konnen w m avèk yon moun, map viv nan kay avèk moun nan, menm ke ou ta fè pa chat ou deyò, fanm sa ou fè pa chat la ou ta sipoze di l gen lè pou rele m, gen lè pou l pa rele m.

Pa gen trust mwen pa ladann. Mete Africa m pap fèl. Non depi bagay la pa gen trust mwen pa ladann. Ni trust ni respè a ni sipò la. Loyauté. Loyauté an depi nan relasyon pa genyen l. Tout nèt. Tout m pa pral menm ale pi lwen ke sa paske anndan res m ka di fidelite tou wi ou pa fidèl men anndan respè a genyen fidèl lan tou. Pou pou respekte m, ou pap ou pap ou pap al twonpe m, ou pap al fè de seri de bagay, se la respè a. Ou wè André sa gen yon pakèt bagay ladan l. So m pa pral antre twò fon ladan l jodi an. Tout sa yo fè pati relasyon. E an menm tan tou, gen anpil moun ki nan relasyon, yo pa konn sa sa yo vle di. Yo jis antre nan relasyon, yo pa konn sa sa vle di relasyon. Yo jis sanse bezwen fè wè. Fè wè pou kisa?
Ou al relasyon avèk yon moun ke. Kijan w pral nan relasyon an? Si se best, jan m te di talè a, best friend, I mean, zanmi avè benefis, ok. Men si se yon moun w ap chèche pou fè vi w, bagay sa yo sipoze ladan l, paske w ap gade fiti w. Pase, gen yon ti post m te poste sou whatsapp mwen, ti nèg sa, jan l lage bagay yo mwen m renmen lèt. Li byen di l wi nan bagay yo. Kijan l te di li? Ou dwe wè nèg ki bezwen viv avè w lan, wè sèks pa nan tèt li san pou san, tonzantan nan tèt ou. Bon lap anèk panse le ti nedjè yo kounye a se de sèks yo panse. Non wè nèg ki bezwen viv avèw lan lap panse la lap panse pandan nou chèlè lap panse de fiti manman ansanm avèw ki pwojè nou pral fè e pa tanzantan panche la baby panche se pou non se pa tanzantan se pa sal ye non li pa mete sèks sa nan tèt li se sa m pa di sèks pa jwe yon gwo wòl non li jwe yon gwo wòl. Men moun wòk parèt la, se sèl sa ki sou li baze, sèks, sèks, moun pa pral pi lwen avè w ke nan sèks l ap fè jis fè avè w. Exactement, s on That's it. sex friend, sex doll, That's it! se konsa m Moun ki renmen. vle viv avè w la, l ap pataje ide, l ap pataje pwojè. Baby men sa m ta renmen fè an fiti nou, pou nou ka reyisi. Moun sa w gentan konnen, s on moun ki vin pou l rete li ye. Son moun, son nèg ou konnen, yon fi, yon nèg, whatever jan li ye a ki vin pou l rete. An menm tan tou, moun sa a, pandan w wè l ap di sa avè w lan, ou wè respè a, li tou ba ou li. Paske, pandan l ap prepare fiti l ansanm avè w, gen de bagay li p ap antre ladan yo pou fiti lan pa kanpe. Tankou respè l ap ba ou l, e trust lan, l ap genyen l la, e sipò lan, l ap fè l paske fò m sipòte w, fò w sipòte m pou rèv nou tou lè de rive ansanm. Loyauty an hey e madanm mwen li yo paka di mal de li fi sa em renmen li avèl pral fè vim fòm fè tout sam kapab whatever Loyauty li pap kite moun di de seri de bagay bagay sa fòk protekte moun ou ansanm avèl lan. That's it paske antre relasyon sa moun sa bezwen viv ansanm avèw kominikasyon tou antre nan tout bagay sa yo lap pale men sa nou pral fè men sa nap fè moun sa gwo chèn lap pale lap pale sa moun sa konn yon moun ki vini ki vin pou rete yo vin pou jwe Ou pa gen relasyon mwen deyò a youn nan youn nan moun yo pa gen vizyon imajine ou gen jè de jèn medam medam ki nan trantèn yo pou jiska prezan yo pa gen yon vizyon ki tip de relasyon yo bezwen nan vi yo yo jis ap lage bay tout moun. Yo pa sèlman lage chita twòk sou facebook instagram. M pa di w pa pran plezi w men an menm non m pa di w pa pran plezi w an menm tan tou vizyon w fò w genyen l. Paske gon bagay ki, e sa fè yo di w respè pou pakèt bagay. Pou yon gason respekte w, pou l di konsa ke e m ap, m vle fi sa pou m viv avè l, se ou pou konpòte tèt ou nan sans pou jwenn respè w. Si w parèt la, nèg la annik parèt la nan klèb la, li jwenn ou panche bouda w, boubou, li pral ba w respè? Jamè.
Gason renmen lè w fè yo kouri dèyè w. Yo pa renmen kou yo jwenn ou pap padap. Moun sa yo pral gen te met nan tèt yo, o. M te jwenn li konsa. On moun, on moun lage li, li bay tout moun ki rive sou li. Ki tout moun rive sou li.
Ou konprann? Men gason renmen, si manti a di manti, 95 pousan gason renmen lè yo chase you. Lè yo fè yo plis, e pa soufri non, ou konprann sa m vle di w lan? Yeah. Yo chase ou pou pa lagay ou, pou yo jwenn ou. Men lè yo jwenn ou fasil lan, li pa bon. Gen anpil fanm ki pa konn sa. Esak fè mwen menm wè wèm de toussaint ta fè live la my 90 days rule 90 jou rule mwen an li chita la non ti cheri pa gen flanbe sou premye semèn 90 jou dat sèt ou dakò sa se ou pa dakò fè zèl ou sa se prensip pam mwen mete pase chak jenn fanm ki pdi 25 ki gen 30 an lè w kòmanse rantre nan yon laj pou al fè yon bon relasyon fò w bay tèt ou de seri de prensip prensip sa se ou ki pral Fè on nèg swiv li. Ou ka di afè epitou pa fè moun swiv li, yap pran w pou jwèt. Prensip lan bay tèt ou lè pou pou yap swiv ou. Anpil fanm ki pa fè li. Medam yo pa konn sa. Mwen menm prensip mwen ou pa ka avè l. Men gen moun tou. Alò, m konprann sa w di an 90 jou an but.
Ou gen pwoblèm a 90 jou an ou menm? Ou gen pwoblèm avè l?
Non m pa gen pwoblèm ansanm avè l men gen moun. ou konn ou konn di wap tann 90 jou li t tann 90 jou an wi epi tou se pa anyen serye ke li vin regle nan viw tandiske on moun ke ou ou pale wap pale ansanm avèl oswa ou vin renmen ansanm avèl nan 2 3 semèn nou arive fè sèks

Gen moun ki fè 2 zan ap koze ansanm avè w. Lè w resi bay moun lan chans lan. Se tenten l voye?
E pa tenten a, se eske m ka di kaka? Ou menm pa w di l la. Se kaka li vin voye. M pran nan sa. 2 zan.

Li pli vit dire 2 zan pou bò flanbe an. Ou pa ye ton ou mwa a. Non, li pa t bezwen renmen avè w, li pa t bezwen relasyon avè w. Men!
Li kòm wap pran pòz ou, so, li dakò, wap pran pòz ou pou 2 zan, epi tout bò w flanbe epi tout vre do l ale. Epi w ale. Se sa map di w lan, prensip. Ou bay tèt ou prensip, gen anpil jenn medam nan deyò a mwen wè. E pa prensip m te bay la. Ou pa t bay prensip baz. 2 zan. Banm di w bagay, tale tale tale tale tale.

Like nan langaj li ou wè son moun ki edike son moun ki konn sa li vle nan lavi an. That's what they always say don't judge the book by the cover. By the cover. Always flip the page. Epi m. Antouka mwen menm jan m di w lan relasyon se kisa konn moun ki vle viv avè w lan. Exactement. Konn moun nan gen anpil erè nou fè nan fè relasyon se sa nou pa konnen e medam yo tou Gen yon vizyon avan nou di nou pral nou pral nan relasyon avèk yon moun. Gon vizyon. Men mesye yo, medam yo, youn sipòte lòt. Se sa Semèm ta di. Lè n gen relasyon nou sipòte m map sipòte w se konsa nap rive pi lwen. M konnen Tony Tony nan la pa gen relasyon serye vre. Sa se si. Ou wè m di w li. Relasyon Ti moun kap vini yo la, yo di yo pa gen tan pou yo koze. Yo pa gen tan pou yo fè anyen. Se kòman ba la di voup voup. Wi voup voup.
Pandan se tan sa. Pandan se tan kòm nap pale de relasyon. M wè sa nan gason ayisyen. Mwen men nan gason ayisyen map toujou ka di. Gade yo fè kou dèy nou. Tande gason ayisyen. Sa t rele koze an yo pa konnen koze an ankò. M sou te poze e sa anba live la avèk mesye Julio lè nou tap pale a. Yo pa konn sa t rele koze a ankò se jis cheri ou bèl whatever bagay sa blablabla.

Ou fè, ou fè epi tou pou di ou konn sak pase, sak te fèt la m pa pral pranl nan men deseri de moun. Se tankou mwen menm, se tankou mwen menm fè deseri de ekspeyans nan pas relasyon m. Gen jan ou te ak tou, ou pap fèl ankò. Ou pap mennen drama, pil drama sa yo nan nouvo relasyon ou. M pap fèl, m pa pral tounen al repetel, se menm jan m te di ou maten lè m tap pale avè w. M te di ou konsa, nenpòt relasyon m antre la, Depi nèg la twonpe m jete m pa gen padon non non Tande tande tande tande sa map di w tande sa map di w ok Mèt mèt pale oh ok m ka konprann ke ou nan yon relasyon depi depi jenès ou pou jous ka mentnan ke ou granmoun moun nan se pede twonpe w se pede twonpe w Ou ba li chance after chances after chances. Mal repete sa avèk yon lòt nèg? Tande m, tande m, tande m, tande m!
Se pa repete m di w pou vin repete li. Kisa w di m la?
Tande m.
Ok, moun nan fè li, moun nan fè li yon fwa ke li pa ta sipoze fè l. Men li pale ansanm avè w, li kominike ansanm avè w. Honey, once a cheater. Tande m! Always will be a cheater period Mwen menm Djemie mwen vòt wi. E sak fè mwen menm map toujou pran nan cho paske m toujou kwè ke moun kapab chanje. M dakò once a cheater always a cheater men gen moun moun moun ki vle viv ansanm avèw lan vre an moun ki renmen w tout bon vre an moun ki respekte w ki respekte tèt li tout bon vre an depi li fè li on fwa li kite erè sa fè Li fè betiz lan on fwa, li pale ansanm avè w, ou kon, tande, li pale ansanm avè w, ou konprann li, nou vle avanse lan relasyon an, nou vle travay lan relasyon an. One time is too many time, you know that right? Tande m.
Men si moun nan vin pale avè w, fè w kapab aksepte, you don't believe in second chances? No! I've done that so many time in my life, I'm not repeating.

Moun nan ap fè afèl li Pou li menm li panse lap lè fin fè afè li oh m pral mande padon li tou that's et Li bliye mwen menm non mwen menm son san kap koule nan mwen nan venn mwen oh Moun nan ap travay pou li un trust ou again Pou li vin pou l Bon moun ou fèm fè w pèdi trust mwen that's et m fin a sa Ou fèm pèdil zero M fini mwen serye.

Fè a fò dwat. Mache sou 10 ou pou wap rive 11. Sa sèlman m tap di w. Pou kiyès ou bay mesaj sa?
Ou pa gen menaj? Eeh menaj mwen mwen bay li. Wi. Eeh konbyen som te bay? Oh bon jan wap pale blood ou moute sou 100 lan. Ah mwen panse mwen e pale m tap pale mwen pat panse konbyen som tap bay non. Oh. Oh ou te di m som ta. Menaj ou pa egare tou.
Mwen m ap pale an jeneral hein, ou menm si w vle bay komisyon la e ou menm w ap bay jeneral, antouka ou tande. Men ben, kòm Kenisa bezwen dire l avè w pa gen pwoblèm, nouvèl la tonbe, jan w wè l sou la, mache sou 10 pou pa pale 11, e menm jan mwen menm, ti pye m 8, m ap mache sou 8 pou m pa pale 9. Fè a fè w bon, w ap gen yon bon fòm.
Happy wife, happy life. Hey!
Merci, merci tout moun ap gade show sa ki pral gade li ki gen pou gade show sa. Merci anpil, merci mwen renmen nou anpil. E pa bliye abone, peze ti klos lan. Ba nou love lan.
Map di nou merci e avek yon trè trè trè bèl konsèy map kite nou jodi an. jis paske on moun fè 1 an, 2 zan, 3 zan,
4 ran, 5 ran, sa pa vle di ke lè w deside reponn moun lan, moun sa ap vin regle on bagay nan lavi w serye, moun sa vle on vi avè w serye. Tout moun pa menm. Tout moun se moun, men tout moun pa menm. Mwen menm, mwen te gen dwa fè eksperyans kote on moun te pèdi tan m ap koze avè m dezan, pou dezan, epi lè mwen deside ouvri kè m bay moun sa pou m bay moun sa chans nan lavi m, e pa anyen serye li te vin regle. Sa son nouvèl w ap bay wi la. E pa anyen serye li te vin regle, sa pa vle di ke ou menm ou ka pran nan menm kou an. Men, fèt atansyon, medam. mesye.
Mesye yo, si nou pa bezwen yon moun, m ap priye nou an gras, si nou pa bezwen yon moun, si se
yon one night stand, si se yon one night stand nou vle nan men moun nan, pa itilize l. Jis di moun nan, a, sèlman m fini, m plimen m bezwen lanmou wi. Ou jis lage l. Kounya la Friend with benefit Kounya la ou kite moun nan chwazi pou l antre pou l foure tèt li nan sitiyasyon sa. Men pa vin pa vin chouchoute m avèk lanmou pou ap di m cheri je tèm m pi bèl pase lalin pase solèy epi epi anyen serye ou vin regle stop 2020 Fo pwomès. Sispann avèk fo pwomès nou yo. Sispann avèk fo pwomès nou yo. Se sèl sa m t ap di. Antouka, Kensky, je la kle de ta gigit. Bon!
Epi,
pa bliye ale sou paj Facebook lan. Pa bliye ale sou paj Facebook lan. Ale like. Ale sou Instagram nou. Ale sou Instagram nou. Mezanmi kite m pale, kite m bay mesaj lan. Mèsi, mèsi. Al sou Instagram, ale follow nou. Ale sou Facebook, ale like nou. Si. Nou bezwen ekri nou, nou be, nou gen on istwa ke nou ta renmen pataje ansanm avè nou, oswa nou gen bèl pawòl pou nou kite pou nou, de bèl medam, de bèl fanm kreyòl, ou kapab imèl nou lan sosonisha at gmail dot com. Nou di w mèsi, mèsi dèske ou chita devan ekran w ap ba nou love lan. E pandan w ap ba nou love lan, si w poko abòne, Jis peze li epi peze ti klòch lan Ding! Avan m ale Direktè, Direktè, Direktè Jeral Lakwa Mezanmi nou voye yon gwo kout tonton chapo ba pou ou paske nou konnen nou krezi Nou bon headache. Nou konnen nou bon tèt. Fè mal li se vre. M konnen ou ta renmen kenbe nou deyò ou frape tèt nou ansanm. Men. Men. Ou pa fè nou diw mèsi. Ou pasyans ansanm avè nou. Mèsi. Mèsi Gérald. Mèsi. Pou tèt la, pou pasyans la.
Mèsi. Mèsi anpil. Mèsi a tout moun ki pwal gade nou la. Ki pwal enjoy li. Janm te di nou nan kòmansman an. Pa bliye pase pou yon zanmi, yon ti bagay wany, ann enjoy li. N ap jwenn plezi. E si nou gen kesyon, si nou gen pwòp pa nou, nou bezwen fè pase tou, mete l anba kòmant la. N ap vin avè l an yon videyo pou ou. N ap voye l dirèk pou ou ka wè ke sa w di an rive sou nou. Mèsi. Pa bliye madi, vandredi, ret branche. N ap vin pou ou.
Pa bliye slogan an!